Bonjou bonswa la fami kòman sa va kòman nou ye kòman va la vi byenvini sou pòm TV news la divèsite de lenfòmasyon reyèl nou kontan rantre la kay ou pou nou kapab pote pou enfòmasyon tout detay nèt konsènan ebyen eh zak kidnapin ki komèt nan komin kafou la komin de Jude Edouard Pierre medam mesye nou gen ebyen temwen e okilè ki te man e ki te prezan. Lens te mwen okilè, donk li te la, li wè avèk 2 nawèl kòman sa pase, l ap esplike nou nan mikwo ak kamera PromTV News. Men nou konnen, e kesyon sekirite, temwen an te chwazi rete dan lanonima. Ann tande, ansanm, kòman sa te pase. Tout detay. Pa bliye, anvan n ale pi lwen, abòne avèk chanèl PromTV News lan, pataje li, kite kòmantè pa w la, e peze pous la. pou like video sila.
M gen yon zanmi m la ki te deyò a, m pa konnen li ale. Misye di m ke li jwenn avèk 2 machin ki kanpe deyò a. Men misye te chita sou ti bout miwè a. Kounye a misye di kèt, li pa konprann mouvman an. Misye wè machin yo ralanti men machin yo pa t tente. Answit, pat gen plak, yo te gen plak, e ke lè l wè sa, yon ti jan rasire. Epi se lè l rete l wè gon nèg ki desann, epi nèg la te bali zam li sou li. Kounye a lè nèg la.
An fèt, misye pa dakò imaj la.
Lè nèg yo desann, nèg yo te tou jwenn misye devan. Nèg yo di misye, enben, zanmi tou bay telefòn ki nan men w nan. Kounye a misye bay telefòn nan, misye kouche plat atè a. Kounye a mwen m te chita anndan, lè m te chita anndan m tande yon bri nan pòt la, lè m gade m wè yon nèg a zam kanpe. M di kèt, èske sa m wè a se vre paske m poko ka kwè ke se sa. Kounye a lè nèg la rantre. Nou te nou anviwon senk ou sis, gen yon koulwa anndan, nou pase nou kouri desann nan koulwa la, n al kache nan koulwa la. Rès moun yo malerezman yo pa t ka travèse paske nèg yo deja devan pòt la. Se kòm si batiman nou menm nou te chita sou bò dwat, koulwa la tou sou bò dwat, lòt moun yo sou bò goch. Sa vle di pou w sot nan bò goch la pou w travèse pou w al nan bò dwat la, l ap difisil piske nèg yo gentan devan. Donk lè m rive anba. M tande piyano a k ap jwe toujou. M te twouve sa yon ti jan dwòl, m di, a, gen lè pa gen anyen anlè a vre. Epi apre sa, m vin pa tande piyano a ankò. Men m pa tande katouch, m pa tande brakaj, m pa tande anyen. Donk m di, kèt, gen lè sa pa pi mal. Men nou rete kache anba a. Epi apre yon ti tan. M vin tande youn nan demwazèl yo k ap kriye. Kounye a m di l, Sa k pase? Kounye a l di m, A, nèg yo gentan ale. Ok, se lè sa kounye a nou vin soti. Donk, e sa k fè m pa ka vrèman di w en, de, twa. M ka di w, en an, paske zanmi m nan te eksplike m ke lè l wè machin yo ki vin kanpe devan. De a, m ka di mwen menm m te gentan rantre avèk frè m nan, avèk. batteur lan avèk yon pastè epi avèk yon teknisyen epi avèk yon lòt demwazèl ki konn nan kè lan epi lèm soti map mande eksplikasyon an premye lye nèg yo mande pran tout telefòn yo nèg yo fin pran telefòn yo epi gen youn nan teknisyen ki tap kouri soti yo rale zam sou li yo dil. Ah yo di w kanpe la epi w menm wap kouri epi yo fè misye monte machin nan gen yon lòt teknisyen yo pran tou aprè sa nèg yo ale yo monte sou stage la jan n ka wè l pa egzanp nan videyo a epi yo pran yo pran kibòdis lan avan ki se Welmie Jean Pierre ke tout moun konnen nan peyi a antanke youn nan pi gran piyanis peyi a answit yo pran pastè Odalis tou ki trè rekoni nan sektè evanjelik la tou epi yo ale. Pa wè suite la vreman men se te an gwo se te sa. Koman w konprann sa k pase a Gregory sa?
Monchè sa m konprann nan sa k pase a se ke pa gen okenn kote ou ka sef nan peyi a vreman. Paske imajine w si yon sèvis evanjelik yon gwoup. Nèg ame rive rantre ladann, donk pa gen anyen, pa gen anyen k pa ka fèt ankò nan peyi sa a, ou konprann? Konbyen moun Ravizyon te voye a Lapolis?
Yo ale avèk 4 moun ototal. 4 moun ototal. Paske gen 2 teknisyen, epi pastè a avèk pyanis la. Sa pa ap deranje w si ta di timoun nan gen non yo? Mizisyen an, pyanis la se Welner Jean Pierre. Pastè a se pastè Odalis Estimé. Answit nou gen kameraman nou ki se Francisco Derival. Answit nou gen enjenyè son nou ki se Steven Jerome. Deyè yo te gen yon demwazèl nan videyo a, yo pa pran l? Non, non, yo pa pran l, yo pa pran l. Ok, mèsi. Gras a Dye. Kenbe. Mwen se Doktè Figaro Greger, se youn nan responsab Gospel Creole Ministry. E Gospel Creole Ministry depi nan konfinman e lè yo te vin fèmen legliz ofisyèlman, Ebyen li toujou li mete yon legliz virtuel sou pye, yon legliz adventiste virtuel. Donk se sak fè ke nòmalman nou toujou ap emèt sou pye. E nou te Donk tout moun a travè le mond ap gade pa entèmedyè de Gospel Creole Ministry. Fòm diw ke Gospel Creole Ministry li soti

9 è mwen 2, mwen 3, e ke 3 moun avèk zam fè iripsyon nan sal la, yo brake moun, e yo anlve 4 nan moun ki te anndan yo, e fò m di w te gen anviwon yon douzèn de moun anndan, paske se yon sal ki se yon legliz virityèl ke l ye, e pi answit yo pati avè yo. Alò moun sa yo ke yo anlve yo, se pastè Odalus Estimé, se li ki te anchè. E se pyanis Welmir Jean Pierre, ke tout moun byen konnen, se pyanis gospel kreyòl li ye. E te gen Francisco Derisca ki li menm se kameramann avèk Steven Jerome ki kameramann. Donk se 4 moun sa yo ke yo anlve de Gospel Kreyòl Ministry. Nou regrèt sa k pase a anpil e sa fè nou mal anpil pou nou wè ke nan sèvis ke n ap bay, ke n ap bay e byen antandi se sèvis a Bondye e ke n ap bay kominote a ke yon ensidan osi malere rive. E selon temwayaj yo, pi fò moun ki te vini yo se te de jèn, se te de jèn. Mwen m panse ke Jezi mouri pou tout moun e menm si ou nan kan ravisè pou kounya Men nou swete ke demen ke ou reprann, ou reprann chemen an e ke ou fè wout avèk Bondye. Paske se la, se la sèlman ki gen bonè. Èske nou gentan rantre an kontak avèk. Nou poko gen, gen, nou poko gen enfòmasyon, nou poko rankontre an kontak avè yo. Men n ap ret tann. N ap ret tann enpasyalman e n ap ret tann mo, mo Bondye. Alò, daprè enfòmasyon ke n gen, sa ta dezyèm fwa ke n ta atake de kidnaping. Kòman w konprann fenomèn sa a? Bon, an efè.
E se yon bagay ki yon ti jan dekourajan tou paske se pitit mwen ki yo te kidnape sa fè apèn 6 mwa e ke kounye a ankò yo refrape Gospel Club Ministry ou gen enpresyon ke se paske ou se yon moun ki te mete ou a letid nan peyi ou, w ap travay pou peyi ou, w ap bay sèvis paske m se medsen, oftalmològ e tout moun konnen ke ou vini kanmenm ap ba w sèvis e nan yon kominote konsa ke w ap travay e ke w trè zitil. Donk lè w frape konsa, li yon ti jan, li frape w anpil, li vle dekouraje w menm pou w ta bese lè bra. Men pa la gras de Dye, m swete ke nou kenbe. Pitit ou a, se ki kote li ye kounye a, pitit ki te viktim ki te nan sal la? Fò m di w ke li te nan sal la tou. Li te nan sal la lè bagay la pase a, men yo pa la avè l, se avèk 4 lòt moun li al. A kilè sa rive menm? A 9 vè mwen 2, 9 vè mwen 3 konsa e premye avril la fèt. Pat gen agresyon fizik?
Pat gen agresyon fizik. Alò yo yon jan pouse yo pou yo te ka sòti. Machin yo vide tenten ou pa? E non. Alò nan enfòmasyon ke m gen, machin ki te dèyè a li pat gen vit tenten. Li pat gen vit tenten. Ou pat gentan wè plak la tou? E non.
Ou di machin ki te dèyè se te plizyè machin? Se te de mach paske se avèk 4 moun y ale. E te gen 3 moun ki te deja ki te rantre nan sal la. Donk sa vle di te gen plizyè mach. Jodi a se vandredi sen kòman nap prepare malgre dram sa pase pou nou akeyi dimanch pase la? Ahh li tout moun yon ti jan efondre men nap kenbe nap kenbe paske nou kwè ke si sa Bondye gen twòp fason poul anpeche sa rive. E si l pèmèt ke l rive, li gen, li gen yon rezon. Li gen yon rezon byen valab e mwen si ke se pou glwa l eklate. Kisa n ap mande ravisè yo kounye a la? N ap tann mirak Bondye. Nou mande ravisè yo, prese prese, lage moun sa yo pou nou. Bay Gospel Creole Ministry yon chans. E pèmèt ke se travay Bondye ke n ap fè, se nan sa nou kwè, se nan sa n ap avanse e ke yo lage moun sa yo pou nou. Nou ta, nou t ap kontan anpil.
Nap adore le Messi Dieu veut Pasteur Guy. Ah bien sûr, bien sûr.
Men, di nou non pastè, jiska prezan, lapolis poko fè entèvansyon, ou di mwens eske dcpj poko mennen yon pyès ankèt, kontakte nou pou yon pyès ankèt? Non, non, non, te gen yon gwoup ki pase pou pran dè enfòmasyon etc, non men pa gen, poko gen okenn avanse sou plan sa. Pou yon fwa kidnapin nan, li bezwen, li te kont ranson, pou yon fwa kidnapin nan.
A men asireman, se toujou konsa. Pastè e Doktè Gregory, ki enfòmasyon ou ka ban nou sou moun yo yo anlve yo? Eske se se de père de famille, se de jeunes? Bon, ok, bon an prensip ok, e de se de père de famille, e sètadi ke. predikatè la e pyanis lan e 2 lòt yo se 2 jèn. Men ou menm kòman ou konprann sa k pase a? Bon, mwen m toujou panse ke, pwiske se dezyèm fwa ke m frape, m toujou panse ke bon, yo yon jan vize m paske petèt nan kominote a e ou trè prezan pa egzanp nan pati sosyal yo, ok, nan sa sèvis ke w ap bay a kominote a. Panse ke epi se degradasyon sosyal la se ti moman ki konsa. Sa fè w dekouraje pou ta kite peyi an? Ahh se yon gwo kesyon ke w poze paske mwen mwen kwè ke si mwen la toujou paske nou plizyè men tout moun ale deja si mwen la toujou se paske n ap fè rezistans men Bondye devan nou dèyè n ap gade. Ou gen yon mesaj a legliz? A legliz se mwen envite pa legliz sèlman a tout kominote a edem nan la priyè paske la nou bezwen la anpil priyè e pou Bondye aji pou Bondye fè eklate glwa l nan sitiyasyon sa. Wap fonksyone depi konbyen tan nan Dikini 63? Oh sa m grandi nèt nan Dikini 63 sa vle di m gen 57 an donk sa vle di m gen 57 an nan Dikini. Doktè Greger, kòman w konprann, m ta di, pawòl yon seri de sitwayen ap di, ki fè konnen legliz toujou neutre, fè silans sou tout sa k ap pase nan peyi a, donk gen moun ki di yo p ap pale, donk kòman w konprann pozisyon legliz pa rapò a tout kriz peyi a ap fè fas, yo pa janm gen yon pozisyon fiks, yo pa janm sòti nan silans yo pou yo di halte la? Bon, mwen, mwen panse ke, piske legliz. Li a vokasyon li, sètadi premye bagay se ke li kwè nan yon Bondye. Yon Bondye kap, ki detèmine tout sa kap fèt. Donk yo kwè anpil nan lapriyè, ok. Alò fò w aji osi, men yo kwè anpil nan lapriyè, yo kwè ke ke pwisans Bondye ka transfòme l. E li di osi dan la Bib, Ke si pèp kote ke si l ap envoke non m l ap priye ebyen li menm li kab chanje l. Mwen m panse ke e travay ke y ap fè a antan k egliz dayè antan k egliz yo gen anpil jèn ki la gen anpil granmoun tou anpil adilt donk gen de fòmasyon ke y ap fè donk sa osi li jwe yon wòl ki trè enpòtan nan sosyete a. Donk mwen mwen kwè ke otan ta gen plis legliz otan ki ta gen plis wòl nou ta nou ta kab e e ba yo kris. nan sosyete a e pèmèt ke yo pa rive nan deriv sa e ke nou gen yon meyè sosyete. Mwen mwen kwè ke se yonn nan gwo responsabilite ke legliz gen jodi a. E mwen kwè ke se sa ki te pouse nou a a a kenbe Gospel Kreyòl, Gospel Kreyòl Ministry, nou toujou nou toujou gen nou te gen Gospel des Jeunes deja ki te yon pwogram ki te fèt pou toujou jèn pou fè edikasyon yo, pou fè fòmasyon eksetera pou wè kòman yo ka pran desten yo an men, donk se sa nou toujou ap, se pwomosyon sa ke nou toujou ap fè, ke nou toujou ap fè. Ok, donk nou konnen madam, madanm pastè Estime li pa, li pa an Ayiti, nou antre an kontak avèl, kòman lap pran nouvèl la? Ah li efondre, li efondre, dotan plis ke pastè a se pou moun ki twò sante, donk nou konprann son sitiyasyon ase difisil ke lap viv. Li pa an sante, ou di li pa an sante, se sa? Ahh wi wi li pa gen yon bòn sante donk pafwa li gen pwoblèm destoma donk pafwa li nan rejim li nan yon jan trè strik donk ou konnen ke lè w pa lakay ou epi ou nan rejim strik donk nou konprann difikilte ke sa poze lè w pa lakay ou. Reyaksyon ravisè yo pandan yo vin reyalize ke yo t ap filme, te gen yon kamera ki ouvri anndan. Bon mwen mande bon yo pa konnen petèt yo menm ya pral wèl pli ta ok petèt se pa inadvètans paske si yo pase devan kamera se petèt sèta di ke nou menm se yon pwogram live se ke tout moun tap asiste konsa eske deyò a te gen kamera tou gen anpil moun ki panse non non gen anpil moun ki panse paske se yon pwogram se yon pwogram degliz ke nap transmèt live atravè le mond tout moun ap swiv. Gen moun ki fè kwè ke ravisè yo pa t okouran si te gen kamera, men gen moun ki konprann tou se tèlman yo alèz donk sa pa tèlman deranje yo si yo ta parèt se tout moun ta. Sa, sa m pa ka, m pa ka vle, m pa konnen, m pa konnen. Bon, antoulèka, nou konnen ke m on ti jan trè, trè, trè, trè konstène pa sa ki pase a, e m panse ke fò n pran anpil tan pou n, pou n priye. Donk m remèsye nou paske nou vini, nou vini pote sipò pa nou nan fason pa nou. Nou pèmèt ke kamera sa m ka pale osi avèk ravisseur yo. Nou mande yo bay Gospel Kreyol Ministry yon chans, ba l yon chans. E lage sèvitè Bondye yo, se nan sèvis Bondye ke nou te ye. E nou pa gen anpil, nou pa ka bay, se nan kole pye se ke n ye. Donk men bay, bay, bay legliz la yon chans. Raple nou non w e wòl ou nan legliz la silvouplè. Mwen m se Doktè Figaro, se youn nan responsab Gospel Kreyol Ministry.
Mèsi anpil, ke Bondye.